Seleksyonè brezilyen an Carlo Ancelotti mete premye lis li deyò pou 2 match Brezil pral jwe kont Ekwatè e kont Paragwe nan kad kenzyèm ak sèzyèm joune eliminatwa koup du mond nan zòn am sid lan. Seleksyonè brezilyen an Carlo Ancelotti mete premye lis li deyò pou 2 match Brezil pral jwe anndan eliminatwa koup du mond nan zòn am sid lan. Nan moman nap pale la Brezil an 4 ème pozisyon dèyè Arjantin. ki nimewo 1, dèyè Ekwatè ki nimewo 2, dèyè Urugwe ki nimewo 3. Brezil gen menm pwen avèk Urugwe men diferans plis 7 pou seleksyon Urugweyèn nan, diferans plis 4 pou seleksyon Brezilyèn nan. Arjantin deja kalifye gen 31 pwen, Ekwatè genyen 23 pwen anndan eliminatwa sa Brezil pral jwe. Kont Ekwatè e kont Paragwe, Paragwe ki an senkyèm pozisyon avèk 21 pwen diferans plis 2, donk se pral 2 match trè enpòtan pou Seleçao an anndan eliminatwa koup du mond nan zòn am Sid la. Premye match Brezil nan. Kenzyèm joune an se pral lakay Ekwatè e dezyèm match Brezil l ap resevwa ekip foutbòl sa ki se Paragwe. Se pral 2 gwo tès paske se pral batay antr ekip Ekwatè lan ki pral jwe kont Brezil, Ekwatè li menm li nan. dezyèm plas lan, Paragwe ki nan senkyèm plas lan. Se pral 2 gwo tès pou seleksyon brezilyèn nan. Mentnan, mwen di seleksyonè brezilyen an, e lè m ap di seleksyonè brezilyen an, nou menm k ap gade videyo sa a, nou wè ke gen yon sourire, paske jeneralman lè w pale de. Seleksyonè brezilyen, se brezilyen ki kotye Brezil, men la a, se pral yon italyen ki pral kotye Brezil anndan eliminatwa koup di mond nan zòn am sid lan e anndan koup di mond 2026 la. Pa konn genyen antrenè etranje. ki vin mennen Brezil nan koup du mond. Sè ke ou pran Moreira, ou pran Zagallo, ou pran Scolari, pa egzanp Scolari gen yon foto avèk Ancelotti, Scolari, Ancelotti se te yon bèl priz, Scolari se. Dènye antrenè ki bay Brezil koup du mond se te an 2002. Ebyen ou pran Pele Santana ki al avèk Brezil nan koup du mond 82, 86. Ou pran Lazaroni, ou pran Carlos Alberto Parreira, ou pran Mario Lobo Zagallo, Tite. Ey! Se Brezilyen yo ye ki mennen Brezil nan koup du mond. Mentnan. Aprè mondyal 2022 a, genyen kanmenm movè rezilta, bon Tite pa t kapab chanpyon avèk Brezil, menm lè Brezil te trè respekte an Amerik di Sid, ekip an Amerik di Sid yo pa t kapab gade Brezil nan je jan y ap gad Brezil nan je la a avèk Tite, men. Kote yo tap tann Tite a? Tite pa arive genyen koup du mond. Dorival, Diniz, ebyen nèg sa yo pa kapab bay rezilta e malgre avi yo pataje gen yon bò ki pa nan Ancelotti, gen yon lòt gwoup ki kwè ke nivo antrenè brezilyen yo pa ase pwisan pou mennen Brezil kote ke Brezil vle a ki se 6 etwal lan, ebyen CBF lan panche sou Ancelotti, Mistè lan, El Mister ki se youn nan pi gwo antrenè jwèt sa. Ebyen Ancelotti pral kotche Brezil e anndan eliminatwa koup di mond lan e anndan mondyal. Ebyen. An nou rapidman ba w lis ke Ancelotti mete deyò e fè yon seri de konsiderasyon apre nou fin ba w lis sa a. Gòlkipè, Alisson, Bento, Hugo Sousa. Lateral, Alexandro, Carlos Augusto.

Pou eliminatwa koup du mond ke Brezil pral jwe kont Ekwatè kont Paragwe ki te la sou Dorival. Bon youn nan bagay pou nou konprann se seleksyonè an ap voye ale pou rezilta. Men se pa tout jwè yo ki pap jwenn konvokasyon an ekip nasyonal. Paske ou mèt tande tout bagay, depi seleksyon an, yon ekip foutbòl pa kapab fè rezilta, se antrenè a voye ale. E se sa k fèt avèk Dorival. Mwen menm, mwen gen yon pozisyon ki trè klè nan Brezil. Pa wè Brezil ak zye. Brezil jodi an pa rapò ak Brezil anvan. Si w ou gad Brezil an fonksyon de Brezil, ou kapab di se yon dal jwè mwayen brezilyen. An fonksyon de Brezil byen si. Paske nòmalman lè w gen yon atak ki gen Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. Pa gen okenn jwè la k konvoke an ekip nasyonal an an atak ki nan nivo jwè sa yo ke m site la yo. Nou dwe klè sou sa. Lè ou gen yon pè lateral ki gen Kafou Kalòs, epi ou genyen kòm lateral kounye la a Vanderson Kalòs Agusto, pa genyen pyès rapò grandè ant pè lateral Kafou Kalòs ak pè lateral Brezil gen jodi a. Men kounye la, nou dwe wè bagay lan strikteman aktyèl, reyalite jodi an. Eske se Brezil ki genyen efektif ki mwen bon an an Amerik di Sid ki fè ke Brezil pa ka jwe yon bon foutbòl? Non. Mwen wè Alfaro ap fè yon bon travay avèk Paraguay. Kounye a gade jwè Paraguay ak jwè Brezil, pa gen konparezon. Mwen wè sa seleksyonè Kolonbyen an ki son Arjanten ap fè avèk la Kolonbi. Donk, pa genyen, pa genyen deba. Se vre la Kolonbi jodi an la, pa rapò a jan l te byen kòmanse an sizyèm pozisyon, men an tèm de konteni nou te wè yo nan 10 premyè jounen, alòske Brezil te plen pwoblèm nan peryòd sa yo. Sa map di an la valab pou Ekwatè. Ou wè sa ekip lan ap jwe, men nan ka Brezil ak Diniz epi Dorival ou pat janm wè sa Brezil tap jwe. Ou pat janm wèl. Anceloti konnen poul genyen koup du mond lan fòk genyen de pyon ki kontan. Pa egzanp, li pale de Neymar. Li di Neymar se pou nou. Nou konte sou Neymar. Men Neymar apèn retounen, nou pa konvoke l. Men Neymar fè pati de pwojè a. Sa trè enpòtan. Gen yon jwè an ekip nasyonal Brezil, pi bèl moman nan karyè li l fè l avèk Ancelotti. Sa se kanmenm on bagay ke ou pa kapab neglije se Vinicius genyen on jwè ki nòmalman kapab santi l konfòtab avèk on antrenè sa vle di antrenè sa se pòt bonè l ann pa bay tèt nou manti jodi la Vinicius ki se on jwè de klas mondyal Ancelotti se pòt bonè Vinicius pi bèl moman jiskaprezan Vinicius gen an karyè li fè l avèk Ancelotti. Soti 2021 pou rive dènye match Ancelotti kotche Real Madrid. E ou wè se yon jwè ki ekstrèmeman antouzyast avèk lide pou l al jwe sou lòt Ancelotti. Li di, Byenvni Mister 2026. Donk sa se yon trè bòn choz. Mwen menm gon bagay ke m kwè pa ka gen pi mal ke Diniz ak Dorival. Kounye la, Ancelotti nan lojik tou pou l mete lòd nan dezòd. Misye rele Casimiro. Li konnen ke gen kote ou vle ale, gen kote ou vle rive, fòk ou gen eksperyans, fòk ou gen lòd nan dezòd. Ou preske gen sensasyon ke si Thiago Silva te gen 33 zan, 32 ans lap konvoke nan ekip nasyonal. Casemiro a se yon jwè ke Ancelotti te genyen, konnen trè byen e se te yon pyès metrès nan pwojè Ancelotti. Se de sa nap pale. Se de sa nap pale. E mwen menm mwen te rete kwè ke depi Ancelotti vini nan Brezil. Premye moun kap nan tèt li nan jwèt pat la depi Diniz e Dorival se Casemiro. Ebyen l konvoke Casemiro an ekip nasyonal. Kounyela eske Brezil pa gen jwè pou Brezil fè yon bon pwojè? M pral ba nou yon seri de non kap jwe an Europe eske jwè sa yo move pou yo pa ta ka konstitye yon bèl ekip e m toujou di sa se antrenè k fè ekip ou ka gen jwè ou pa ka fè ekip. Pami tout nèg gen Andreas Pereira kap jwe nan Fulham, Andre Santos ki se yon jèn jwè Chelsea, Bruno Guimaraes, Casemiro, Ederson, Gerson, Ederson ap jwe nan Atalanta, Atalanta pral jwe Lig dè Chanpyon, Casemiro pase de prezitasyon, Bruno Guimaraes ap jwe nan Newcastle, pyès metrès Newcastle, kapitèn. Newcastle pral jwe lig dè chanpyon donk mitan tèren sa se vre ou kapab di pa genyen yon jwè e Brésil gen kèk tan l pa pwodui jwè sa se Neymar k ka fè l yon jwè Neymar ka fè l nan yon pozisyon ki beaucoup plus haute. Brezil pa gen yon jwè ritm ak tempo yon milye òganizasyonèl. Men kounyela a, mitan tèren sa yo se mitan tèren wo nivo ki nan premye ran, premye plan. Nan ekip yo nan 5 chanpyona majè ewopeyen yo. An nou pa bay tèt nou manti. Alisson, donk Alisson, pa gen deba sou Alisson, sa vle di yon Alisson ki an sante, Brezil pa ka plenyen gadyen. Brazil paka plenyen gadyen. Wesley, Vanderson, Alexandro, Carlos Augusto ou kapab di la se mayo fèb nan pòs yo pou Brazil. Men ou pa oblije gen meyè lateral yo tou non pou fon gwo ekip. Kounye a se idantite, se filozofi, se pwojè a. Langletè genyen efektif, gen talan men l pa janm gen yon kolektif k ap fè rezilta ke l bezwen an. Langletè pa gen pwoblèm jwè. Ou kapab gen gwo lateral epi ou pa fè yon bon pwojè. Ou kapab gen bon lateral. Epi ou gen yon gwo pwojè? Ann pa bay tèt nou manti. Tagliafico, ki rapò Tagliafico avèk Acuna gen pou wè ak gran lateral? Ki rapò Molina, Montiel gen pou wè ak gran lateral? Men yo se de jwè de devoir ki fè egzakteman sa antrenè a ba yo fè a e yo nan yon pwojè. Ki fè ke yo fè sa yo bezwen, sa yo mande e yo pa janm denatire jwèt yo. Ki fè ke jodi a Argentine se meyè seleksyon ki nan lemond. Men se pa paske lateral li yo se duo lateral dwat, duo lateral goch se pi gwo duo lateral non. Kona si nou pran defans lan Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo. Se pa sak fèt de mye nan le mond men gen gwo kòlòt avèk Marquinhos ki se yon eksperyans nan wo nivo a, kapitèn ekip ki pral fè Lig dè Chanpyon final. Epi an atak se vre Brezil gen twòp elye paske Antony, Estevao, Martinelli, Raphinha. Bon byen ke Raphinha ka rantre nan mitan tèren an, nan kè a. Vinicius, Brésil gen twòp elye. Men kounye la an n gade jwè yo, Vinicius nou konnen egzakteman ki jwè li ye. Jodi an la Raphinha nan sa k ap fèt sou tèren nan nivo klèb se meyè Brezilyen an aktivite. Dezyèm pati sezon 2024, 2025 lan, gon bagay nou pa menm bezwen bay tèt nou manti, dezyèm pati sezon Antony pi bon ke Vinicius. Sa ou son fè, ou gen dwa pa dakò, ou boude, ou fache men son verite e ou dwe bwè verite a paske l son verite. Dezyèm pati sezon 2024 2025 lan, Anthony pi bon ke Vinicius. Dayè se dezyèm pati sezon an ki fè ke Anthony ta konvoke an ekip nasyonal. Tèlman misye delivre betis, li pi bon ke Vinicius nan dezyèm pati sezon an. Sa vle di Anthony se pa t yon pwoblèm talan men se te yon pwoblèm mantal. Bon, Richarlison, misye retounen nan seleksyon brezilyèn nan. Rodrygo pa la akoz pepè fizik. Estevao son trè bon jwè, ke trè byento nou pral wè l an Ewòp. Epi Matheus Cunha, ki sot fè yon trè bòn sezon avèk Wolverhampton. ki pral nan Manchester United, nou pral gen bokou plis de chans pou nou wè li nan pi wo nivo a, menm lè Manchester United pa gen presyon anyen, men li rete Manchester United. Menm lè Matheus Cunha, lè l soti an Almay, li ale nan Atlético Madrid, se pa t yon reyisit. Gen de jwè, se nan ti ekip ke yo ka jwe. Men sa, se yon chans pou Matheus Cunha. Brezil li ladan l lan, avèk yon nouvo seleksyonè, Manchester l pral ladan l lan. Pou l moutre eske efektivman se nan ti ekip ke l ka jwe. Donk si nou pati sou baz konvokasyon sa a, se yon konvokasyon kòrèk. Misye pa al nui nich li. Misye pa al nui nich li. Se yon seri de jwè ki te la deja ke l konvoke. Kounyela se a li menm pou l tire le meyè de sa k nan men l yo. Paske Brezil se pa yon pwoblèm jwè ke Brezil genyen parapò avèk sa kap fèt jodi an la. Mwen konn wè yon seri de ekip ki pa gen kalite jwè Brezil yo ki banm yon meyè pwodiksyon parapò ak Brezil ki gen meyè kalite parapò avèk ekip ke nòmalman mwen wè ki gen bon kalite. Parapò avèk ekip mwen wè nòmalman ki pa gen kalite Brezil. Men kounye la se kòman antrenè a ap tire le meyè de efektif ki nan men l la. Donk Brezil pral jwe kont Ekwatè, Brezil pral jwe kont Paragwe, m pral wè kisa Ancelotti pral bay avèk Seleçao a.